Gen 2 tip de moun ki pòs foto sou Facebook. Premye a, li konsidere Facebook tankou son achiv. Sa vle di, lè l fon foto, li wè foto an bèl, li pa vle pèdi foto sa a, li pibliye l men de manyè prive. Nan pati ou ka chwazi ant piblik avèk prive sou Facebook yo, oubyen tou ka chwazi sèlman zanmi w, li chwazi prive. Sa vle di li mete foto l sou paj Facebook li e li konnen l ap toujou gen aksè a foto sa a. nenpòt lè, men san okenn lòt moun pa wè l. Men, majorite moun ki pibliye foto sou Facebook, yo antre nan kategori sa ke mwen menm mwen twouve m tou. Nou pibliye pou n kapab jwenn like, epi tou, nou renmen like foto pa lòt moun. Lè foto a bèl, li enteresan, nou like li, e lè nou pibliye yon foto pa nou tou ki bèl, ki enteresan tou, Nou ta renmen pou moun like li tou paske like lan vle di foto an bèl, foto an pase ou di mwens foto an valide. Kidonk èske ou konn poze tèt ou kesyon kòman ou kapab fè pou gen plis like lè ou pibliye yon foto? Nan videyo sa, nou pral montre ou kòman ou kapab fè pou gen plis like a chak fwa lè ou pibliye yon foto. Plèk plèk epi boum! Non pa m se Kalash, byenvini sou Kè Kontan, kote souri w avèk bonè w enpòtan pou nou anpil. Sou channel sa w ap jwenn tuto, enfo avèk fun, yon fason w ap aprann pandan w ap amize w e w ap amize w pandan w ap aprann. Si w fenk dekouvri channel sa, pa bliye abone pou w pa rate okenn nan pwochen videyo nou yo ki soti chak mèkredi. Pou foto w la kapab gen anpil like sou Facebook, fò w poze tèt ou 3 kesyon sa yo, Kiyès ki like foto mwen yo? Kilè yo like foto mwen yo? Avèk kisa m kapab fè mwen menm pou m ensite moun like foto mwen yo? Ebyen nou pral ba w 3 astis sa yo nan videyo sa. Kiyès ki like foto w? Se zanmi w, zanmi zanmi w, avèk zanmi zanmi zanmi w. Bon, banm repete l pou ou ankò. Se zanmi w ki like foto w, zanmi zanmi w avèk zanmi zanmi zanmi w. Se konsa l fonksyone sou prèske tout rezo sosyal yo. Kidonk, si w anvi gen anpil like, fòk ou preyalab ou gen anpil zanmi. Yon fason ke lè ou kapab pibliye, foto sa ap monte sou yon pakèt fil daktyalite yon pakèt moun sou Facebook. Gen zanmi an tou fòk ou pridan, paske ou pa ka zanmi nenpòt moun sou Facebook. Nou souvan wè gen yon pakèt arnak sou Facebook avèk. Ke li pa fò zanmi avèk yon moun, se prèske arsele, li arsele w a longè de jounen. Sa vle di, fòk ou privilejye non sèlman zanmi moun ou rekonèt deja, epi tou moun Facebook di w ki gen pwen komen avè w, oubyen moun ki zanmi zanmi w. Oubyen tou kapab nan yon gwoup, moun ki souvan entèaji nan gwoup lan, ou zanmi avèk yo. Pou kapab gen plis zanmi, w ap bezwen yon bèl foto pwofil pou lè w parèt sou fil daktyalite moun yo, pou moun yo gen tandans voye demand dami ba ou, Pa egzanp mwen menm m preske resevwa 200 demand dami pa jou. Wal twouve sa kèt, sa enòm men se reyalite. Sou Facebook, tankou tout lòt rezo sosyal yo, premye enpresyon an se li ki konte. Kidonk, fò w veye kilè ki favorab avè w anvan w pibliye. Paske, lè w pibliye yon foto, premye inèdtan an se li ki detèmine tout avni foto a. Sa vle di si nan premye inèd tan ou poko gen 50 like, pa panse foto sa ap janm gen 500 like nan vi l. Men si nan premye inèd tan ou gentan gon maksimòm de like, like ou yo ap kontinye. Lè m di lè, m ap pale de lè nan jounen an avèk ki jou. Pa egzanp, lè w pibliye, suivan tout etid ki fèt, lè w pibliye jedi, ant midi avèk sizè vandredi ant midi avèk inè, w ap gen chans pou fè yon maksimòm de like pase se lè sa pakèt itilizatè Facebook yo sou Facebook an mas. Ou pa serye? Ou vle moun like foto w epi ou pibliye nan moman tout moun pa la? Nan moman moun yo ap travay se lè sa w pibliye foto a? Nan moman moun yo ap dòmi se lè sa w pibliye foto a? Nan moman moun yo poko leve? Oubyen nan moman ou konnen majorite moun yo ap gade yon match foutbòl se lè sa w pibliye foto a? Enben. Wi chire, pase tout rezo sosyal yo menm jan, se premye enpresyon an ki konte. Depi nan premye inèd tan ou pa gentan gen kantite like, ou mèt konnen foto sa li pa gen gwo avni. Se menm jan, si w pibliye sou paj ou yon videyo, ou wè nan premye dezèd tan yo li poko gen yon pakèt like, ou mèt konnen videyo sa li pa gen yon gwo avni ditou. Yon astis ou kapab konnen pou konnen kilè pou w pibliye ki ideyal, Se pibliye nan lè ou konnen moun yo ap manje. Pa egzanp, le maten nan lè dejene yo, apre midi nan lè dine a epi le swa nan lè ou konnen moun nan pral monte kabann li. Pase majorite moun yo se pandan y ap manje epi yo sou rezo sosyal yo. Fòk ou pa pibliye foto sèlman sou Facebook, pase Facebook renmen kont ki aktif. Yon kont ki aktif se yon kont ki prèske pibliye yon bagay chak jou. Sa vle di gen de pafwa ou kapab pibliye sitasyon, ou kapab rakonte yon ti anekdòt sou vi ou, oubyen tou ou pibliye kòman jounen w te pase eksetera, epi tou bò kote l ou met yon foto, gen de pafwa ou ka pa menm met foto. Tout aplikasyon ap chèche moun ki kapab bay lòt moun yo kontni pou yo konsome, nan tèt aplikasyon an gen de tip de moun, gen moun ki se konsomatè lan, avèk gen lòt moun ki se kreyatè de kontni. Imedyatman ke w pibliye souvan, menm si se yon pwofil pèsonèl ou gen, Aplikasyon an ap gen tandans mete w nan kaz kreyatè dkontni. W ap gen plis vizibilite bò kote zanmi w yo. Si w gen 10 zanmi w ki pibliye foto menm lè avè w, se foto pa w la k ap gen tandans pase sou fil daktyalite a. Men tou, pou w kapab gen plis like, fò w pa bliye moun yo se moun yo ye, menm si w pibliye nan bon lè a e ke moun nan wè l parèt sou fil daktyalite l, sa ka rive l pa like li si foto w pibliye an pa bèl, si l pa de bòn kalite. Kidonk, w ap bezwen kanmenm fè yon ti efò. Lè wap fè foto, pou foto an kapab plizoumwen byen parèt. E si w manke te renmen videyo sa, pa bliye abone pou pa rate okenn nan pwochen videyo nou yo ki soti chak mèkredi. Sou channel sa wap jwenn tuto, enfo, tout sa ki kapab itil ou e tout sa tou ke n kapab mete w an gad kont li. Sa vle di, wap jwenn bagay kap amize w, wap jwenn bagay kap fè w aprann e le pli souvan wap jwenn melanj lan. W ap amize w pandan w ap aprann, w ap aprann pandan w ap amize w. Pa fè ipokrit, ki moun ki pa ta renmen gen like lè yo pibliye yon foto? Tout moun ta renmen gen like, majorite moun ki pibliye foto, se like lan yo ap chèche tou. M pa di li vini an premye, kòmkwa moun yo e blofè yo ye, se like yo vle a tou pri. Non, se pa sa m di. Men majorite moun lè yo pibliye yon foto, o mwen yo ta renmen gen like. E majorite moun ki pa gen like yo, se swa yo pa gen zanmi oubyen yo pa konn ki lè pou yo pibliye foto a, sa ki vin soti yon andikap pou yo. Enben, se sa a m trete nan videyo sa a. Yon fason pou chak lè w pibliye yon foto, pou ka toujou satisfè de retou ki genyen an. Pataje videyo sa a pou yon lòt zanmi w kapab wè l. A yon pwochen videyo. Plèk plèk epi poum!